Talè, Kòm si moun w ap dekri bon mwen an e mennaj mwen. Kòm mennaj ou a? Wi, jan m di w la, ou dekri yon moun bon mwen. Talè, Repete sa w di a ankò.
Mennaj mwen.
Kòm mennaj ou a? Jan w dekri l la, m gentan wè e mennaj mwen. A bon, mennaj ou?
Wi.
O, ou fè m sezi wi.

Aksepte Jezi kòm Mèt e Sovè w, e denyè jou ou va gen lavi etènèl. Ou menm ki pran lavi a jodi a, w ap betize avè l. Wap bezwen l. Ebyen Jezi di, lap vini tankou yon vòlè. Si w te konnen lè yon vòlè ap vini lakay ou pou l dechèpiye w, ou t ap prepare koze w, ou t ap sere tout afè w, ou t ap met sekirite lakay ou. Ebyen jodi a nou vin di w, ou bezwen Lesentespri e pou bò kote w, pou sekirize lavi w.
Depi lè lekòl la fèmen an. Konnen manman m pa vle m sòti.

Ok apre sa sa w regle pou vakans la menm. Ah ou konnen, m chita lakay mwen, dòmi, gad televizyon. Oh tèt chaje pitit men fò w ta al non pou pandan konje a. Non ou konnen manman m pa gen kòb. Bagay yo tèlman vin di. Bon ok.
E ou menm sa w fè? Ah m pran ti kou tou piti. Ah ok li bon wi. Mè wi.
Dakò. M kontan wè w wi. Mrenmn tou wi. M ap di l lòt jou ta mande pou li. Dakò bay Nicole la pou mwen. Dakò.

Gen de bagay si m tande l m pa etone paske ou konnen. E zanmi nou m ka di sa, m ka di w se sa. M pa di w li pou pou kritik non. Non ou konnen m pa konsa.
Ok, lò m konnen se moun ou al pou kritik l ou al rele l mòrenn sa, m ap fè sa.
M ap fè sa, m ap fè sa. Jezi ap rele w. Maten an ou menm ki poko aksepte l, aksepte Jezi kòm mèt e sovè w. Bonjou demwazèl e silvouplè map pale. Ey mesye pa manyen gad bab mesye a lap manyen. Bon mwen se pou jezi map pale w. Kipa jezi wap palem non pa yon solèy cho nan tèt mwen ap palem de jezi. Jezi renmen w. M konnen l renmen m oh oh sak gen. Men poukisa w paka tande m. Demwazèl mond lan pa piti nou anyen non. Bon mach ton bagay pou m bwè nan solèy cho sa. Sa pa anyen m sof ke sèlman m vle di w jezi renmen w. Seyè moun yo ap mouri paske yo manke konesans de la pawòl Bondye gadon malonèt li fèm Bondye pa kite nanm nan pèdi sèm nan antoulèka pantalon lèl bon jan lap mache nan pantalon konsa tout moun ap kontre pou kou Bondye si e pou konsa. Bon m nan zòn menm m poze m bò lakay mwen la pou yon ti kout fèt de la.

Mwen pa p fè zen. Kòman w pa p fè zen? Si w di l ti gason an e mennaj ou, e w pa menm konn ti gason an menm. Antouka, la degaje. Wi, kiyès?

Li pa menm konn ti gason an li di konnen Hee ala sexy bat kòl papa Si m te menm m tap fout li plisyè kalòt gwo sa nèt vle pou nèt li pliye ti sa Ohh oh Li pa jwenn avèm avèm pou l te jwenn Ala si l te mwen menm mwen menm wi m tap fin avèl
Sa kiyès nou kwaze la kiyès a Gogi Oh tann dat m pa wèl m wèl m tèlman sezi anfin Tann dat m pa wèl.

Men mwen menm mwen se yon predikatè. M ap di w ke, èske w aksepte Jezi deja? Tann, tann, tann, tann, tann. Sa w di la? Jezi pa lwen pou retounen. Yo! Ou fou! Ou mizerab! Ou! Shit! Depi sou tè Dedèn,

Preche levanjil, nap bay levanjil, nap di Jezi ap vini, kot Jezi a? Tande, gad fòm bab ou, hein? Bab ou pa bon. Ou tankou yon moun fou, ou, ou, shit! Kòman ou kanpe devan m nan la? Bab ou pa bon, je w pa bon, ou fè m pè.

Kouzin mwen di m konsa o ti gason se menaj li li ye.
A ki enterè wap banm levanjil sa la. Frem, zanmim bondye beniw tande. M konnen bondye benim. M konnen bondye benim. Depi lè m fèt m beni mwen menm. Kote de piton ba nou manje. Pandan pandan nap pale de manje a nan avan pam. Ou konnen m sot kwaze a ti pise anba a la ti pise vreman fem sezi. Ou pa sanble ak sa, ou nèg kap fè teyat, wap fè ti komik, li pa bon. Nou malere, nou mizerab, nou pòv. E nou menm ipokrit, non, tande mwen, map pale, ou ipokrit. Men ou pa ka pran deba a tande m frè m. Ki deba? Tande, tande, tande.
M pa nan deba avè w. Tande, tande, tande.
Se yon levanjil m pote, sa ka rive ou pa aksepte pran l. Tande, m konprann. Ou wè sa w fè m la?